M salye prezidan, dezyèm prezidan m nan Nò ki la a tou. Mwen salye tout jounalis près ki prezan nan sant sa maten an oubyen apremidi a nou la a pou ke nou devwale yon près miral kote ki fèt nan yon lojik de sa nou rele HLD. S on zouti ke Ministè de Lenteryè a mete kanpe ki la pou ranfòse kolektivite teritoryal yo. E sa k fè ke zouti sa a li mete kanpe atravè AMNOH, atravè FENAMH ki se Federasyon Nasyonal dè Mè nan peyi a. Jodi a, Kap Ayisyen nan Pou Le Nò, se li menm ki akeyi fwè sa a, piske Kap Ayisyen kòm metwopòl, kòm chèf lye, se li menm ki akeyi zouti sa a. Li menm, zouti a, jan w wè l la, li esplike egzakteman sa bagay la ye. Nou gen ATLD a ki vle di anpil bagay, nou pral kite plis detay yo parapò a Prezidan AMNOR la e Prezidan Nasyonal la ki pral pale de li. Men sa nou vle di deja, ke nou menm nan nivo Kap Ayisyen, parapò a gichè inik sa a ke Minis Enteryè a, nou pwofite remèsye e felisite pou inisyativ sa pou akonpanye kolektivite a. Nou vle remèsye tou Premye Minis lan ki akonpanye Minis lan ki mete fon disponib. Kap-Ayisyen nan Nò la se premye vil ki benefisye don finansman de 50 milyon de goud sou 3 pwojè ke Meri a te depoze ke yo te valide pa Minstè a. Sa vle di ke lojik sa a, gichè sa a ki son bank e. Ministè de Lenteryè mete nan bank lan, kòb la poko nan man meri a non, men kòb la pral nan bank lan. Se bank lan ki pral fè finansman sa pou nou menm. Kote ke nou travay avèk SIAT on pwotokòl dakò, genyen apèl dòf ki pral lanse pou rekwoute 3 fim pou 3 pwojè. Premye pwojè a se amenajman litoral la, nou konnen gon gwo pwoblèm sou li menm, ki pou n ap plenyen litoral la, se on richès ke ye, li pa sipoze jan li ye, li pa ka on depotwa. Ministè a finanse ni. Dezyèm pwojè ke nou, Ministè a finanse pou nou, se nou konnen boulva la gen anpil pwoblèm, gen anpil machin. k ap pake. Kon pwoblèm sa a, ministè a finanse pou nou tou yon paking minisipal k ap fèt nan Chada 2 a. Kote ke nou pral retire gare woutyè a la la a, e nou pral voye gare woutyè a nan Chada 2 a, plis tout kamyon ki abitye vin kanpe sou boulva la, dezòmè pral gen itilize paking sa a. Twazyèm pwojè ke ministè a finanse pou nou menm nan pwojè sa a, sa a pral inogire la a, se yon amenajman peyizaje, kote ke de ri 16 a ri 20, nou pral fè tounen yon zòn pyetòn. Kote ke nan lòt peyi yo, nou wè moun ka vin flannen. Sa se zòn touristik la. Sèt lè vini, n apral gen yon fè yon siti tour kote ke moun ka vini, yo fè ri 16, yo fè ri 17, sa vle ka yo viv patrimwàn Kap Ayisyen an. Sa di ke 3 pwojè sa yo gen chans benefisye nan Nò la, n espere ke sa pap kanpe la, lòt meri yo, paske n ap pale de Amnò, tout meri nan Nò yo dwe benefisye, e lòt meri nan lòt depatman dwe benefisye tou, men pou le Nò, nou konnen ke annatandan ke asiz rejyonal la fèt, men Kap Ayisyen dwe pran le devan.

E jodi a nou genyen plezi pou nou kapab resevwa yon delegasyon ki gen nan tèt li prezidan Denwald Antenor ki se prezidan federasyon nasyonal majistra yo. Tankou majistra Patrick sot di nou tout alè a, se nan yon bi byen detèmine nan kad devwalman e tablo sa nou wè ki la e n ap pwofite di menm kou voye yon gwo bravo felisitasyon pou gwoup Jèn atis nou yo nan Nò ki se Ojara, nou kapab wè anlè a la ki te rekrite nan yon apèl dòf ki te fèt e kote ke yo te kalifye pou yo kapab se yo menm ki kapab egzekite travay sa. Nou pwofite bat yon gwo bravo pou jèn atis sa yo. E men tankou Majistra Patterson di toutalè a dan le detay, Se yon pwogram ke ministè de l'interyè mete sou pye nan yon fason pou kapab voye de siyal fò e nan sans ke se vre ke anpil fwa konn genyen de komin ki ap egzekite de ti pwojè, de lòt ti aktivite nan komin yo men vizyon avèk oubyen lide e pwogram ATL DEJIK lan se voye yon siyal fò pou wè kote ke gwo pwojè ap egzekite nan.

Nou wè ladan li ki seri de mesaj ki lanse nan pano ki nan imaj la. Nou wè n ap pale de sante, n ap pale de pwojè wout, n ap pale de dlo potab, n ap pale de aba fatra, sekirite, bon lekòl, pwojè atis, etc. Sa nou wè ke Se de moun ki nan popilasyon an ki ap reklame de sèvis e nou atann ke pwojè, aktivite oubyen pwogram ATL DEJIK lan li rive nan mezi ke l kapab reponn a seri de egzijans ke popilasyon e nou menm tou antan k otorite ki sa nou genyen kòm redevans ki sa nou dwe popilasyon an. Nou bat yon gwo bravo pou lide sa a pou pwojè sa a. E janm sot di tout alè a, se nan kad sa a nou resevwa prezidan FENAP nan ki vini e se on touwoune ki ap fèt patou nan peyi a paske jann sot di l la se nan tout chèf lye depawteman yo pwogram sa a ap gen pou li egzekite. Nan tout chèf lye depawteman yo nan pwen fiks n ap gen pou nou jwenn on frèsk miral jan nou wè l ye la ki eksprime tout p ap fèt menm jan e

Dabò, e kòm toujou, Le Nord toujou bay siyal la, Le Nord pran devan, nou pwofite tou salye e felisite chaje de misyon ki te gen, ki genyen nan kad e pwogram sa ki se Direktè Chalmay Augustin ki la, ki te kowòdone tou ansanm ak atis yo, ansanm ak direksyon e egzekitif FENAM nan, ansanm ak komite egzekitif FENAM, ansanm ake tout lòt e aktè, tout lòt e teknisyen ki te gen a wè. ansanm ake e pwojè sa a mèsi anpil a minis a minis Paul Antoine bien aimé mèsi a APM nan jan majistra Patrick Chat di ki anbrase on lide konsa enben n ap avanse trè byen jiska prezan avèk li prezidan Dedoine m pase w la pawòl pou kapab di mo paw. Bonjou Kap Ayisyen e m salye madam Ziki Rebegaline Deselmon prezidant asosyasyon dè mè di nò on fanm vanyan m salye ekip atis ki dekri Prince Miral lan e mwen salye chaje de misyon an, direktè egzekitif FENAM nan e m salye tout jounalis yo ki prezan avèk nou nan kad seremoni de devralman Prince Miral sa a. Natirèlman.

Tout e konsantre a Port-au-Prince. E o final li ba li ba nou sa nou gen jodi an kom rezilta. Si tout bagay pat konsantre Port-au-Prince, imaj Okap bay jodi an l pa tap toujou bay li. Imaj Jakmel, Port-de-Paix e dotre vil chef lye nan depart nan peyi an bay, li pa tap bay li. Donk nou nou.

e ke mwen kòm prezidan FENAB m ap gen pou m prezan nan tout chèflye depatman yo kote près miral sa yo yo dekri pou m kapab esplike popilasyon an enpòtans près miral sa yo tankou nou di son veritab revandikasyon popilè e ke ministè an gras avèk apui l. Sitou avèk minis Paul Antoine Bien-Aimé, premye minis lan tou ki pote inisyativ lan avèk apui finansye l e nou vrèman felisite e meri Kep-Kap Ayisyen ki reprezante pa Majistra Patrick, donk ki te akeyi inisyativ lan sou lobedyans e. prezidant Association des maires du Nord, ki te pote inisyativ lan tou, donk yon pwosesis ki te vrèman dewoule nan tout transparans e finalman ki abouti avèk imaj lan. Imaj lan la, men enpòtan se ke nou vle yon apwopriyasyon de popilasyon de imaj sa, paske se yon veritab revandikasyon popilè. Mèsi. Se jis pwogrese, yon. Dinamik de devlopman rejyonal ke FENAMH pote, ap pote ansanm avèk ministè. Ou ka sonje an me dènye te gen de asiz ki fèt Okay, nan gran Sid lan, e asiz sa yo se yo k akouche 2 dispozitif sa yo. ATL 2 an, ATL 2 ki se, tankou m te di w se ajans lokal, ajans teknik lokal e ajans tek, ajans, ajans tek, ajans teknik lokal depatmantal, se yon estrikti teknik ki la pou akonpanye meri yo nan egzekisyon pwojè yo. pou bay yon apui teknik. Epi kounye a, gichè denvestisman menm nan se pou atire dezenvestisman. Suit a asiz ki te òganize nan Sid yo, chak depateman sòti avèk yon pwojè. Byen antandi tout pwojè yo poukò kòmanse, men ou tande majistra Okap lan di l gen 50 milyon de goud ki. e alwe a Okap pou pwojè e nan chak depateman nan Sid lan se idèm. Antretan pral gen asiz k ap fèt nan Nò tou, donk pou fè swit a dispozitif sa yo ki mete sou pye. Mentnan nou sèlman se chwal batay FENAB, se chwal batay meri yo, se chwal batay. Asosyasyon majistra yo nan tout depateman yo, patikilye a am nò, nou se chwal batay tout popilasyon an tou paske se de revandikasyon ki ale e tou dwat jwenn popilasyon lokal yo. Se trezò piblik la k pral alimante gichè a? Trezò piblik la ap alimante gichè a paske li fondamantal pou ke gen de envestisman piblik ki konsanti nan vil de pwovens yo. nan gran sant iben yo. Donk, kan envestisman sa yo fèt nan politik piblik, sektè prive ap vini. Ou pa ka mande sektè prive an pou l fè wout, men sa se Leta ki pou fè dezenvestisman. Gen de sant pwofesyonèl pou ankadre jèn yo, ou pa ka mande sektè prive an fè l, fòk Leta kòmanse fè envestisman sa yo. Donk, gen amenajman litoral yo, fòk Leta konsanti dezenvestisman. E se sa pawòl lan ye donk kou leta kòmanse fè sa yo wap wè sektè prive an li menm li vin ap kòmanse fè envestisman tou finalite an se revalorizasyon e vil de pwovens yo. Ki diferans nou fè ant komin nou avèk gichè denvestisman teritoryal yo? Gichè denvestisman son lòt dispozitif gen fon komino yo son bagay ki la men k pat janm rive jwenn majistra yo se de goumen kap fèt pou fon komino yo pou fon komino yo debloke.

ki nan kèlkeswa difikilte ki genyen, meri yo toujou a pye dèv. Men, gon fon ki rele Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales ki dedye, son fon dedye ki dwe finanse inikman les activités des collectivités territoriales. E se li ki pèmèt ke meri yo fonksyone tou. Alòske yo dwe meri yo 24 mwa. Donk ou ka rann ou kont nan ki dilèm meri yo ye, sitou meri twazyèm kategori yo. Meri ki nan gran sant iben yo plizoumwen yo ka kenbe, men ki pa dispanse Leta pou vire alokasyon l dwe vire bay meri yo apati de apati de kondjesyon an. Donk kiryezman sa gen 20 yo yo dwe 24 mwa e se touto konba nou relanse apèl lan. a ministè de l'interyè, a ministè de l'ekonomi e dè finans, a primati, donk pou yo peye aryere de salè yo a tout anplwaye yo e a pèsonèl politik anndan kolektivite tèritoryal yo, majistra yo tou, paske se de jèn gason, jèn fanm, de kad ki chwazi travay anndan meri yo pou dwe yo 24 mwa. E gon fon pou sa. Malere malèrèz ki nan lari an k ap ranmase fatra. ou dwe yo 24 mwa. Donk FENAMH pa ka aksepte yon bagay konsa, donk nou angaje yon konba jisteman pou leta, se yon batay legal pou leta peye aryere salè yo a minisipalite yo, a kazèk yo etc. Vwala, mèsi, mèsi. Raple nou moun kap pale avè nou la rele. Nom m se Denoil Antenor. Denoil Antenor. Maire de Belans. Prezidan Pena pou nou. Dakò. E, wi, wi. E, jan m te di nou toutalè a, nou genyen, nou genyen atis yo ki reyalize bèl travay sa a. Nou te vle prezante atis yo epi k ap gen youn nan yo ki ap pran lapawòl tou piti pou l gen tan bay yon ti, yon ti prezantasyon. Yon ti prezantasyon, yon ti esplikasyon de, de, de, de frèsk lan. E n ap, n ap, n ap prezante nou atis yo. E se.